Mwen wè de videyo kap sikile. Malerezman se nan Grandans yo soti, Boutros, mwen wè de enfimyè ap fè bòz, fè de menas anndan lopital Sent Antwàn jodi a kap byen fonksyone. Ou ka gon kontra ou poko touche, men ou pa ka kanpe lopital la. Ou ka kanpe pèsonèl ou pa al travay, sa m dakò l. Se yon plendwa ou genyen pou kanpe. pou pa al travay. Men komisè gouvèneman an la, delege a la, mè la la, lapolis la, ou pa ka bloke lopital. Si w bloke l, n ap fè w konnen ke peyi sa yo dirije. Lè w bloke l, yon sèl blòk operatò a genyen k ap fonksyone nan Grandans. Lè w bloke l, ou di fanm ansent lan l pral mouri. ak lòt timoun nan li bezwen fè sezaryen pou yo wi yo gen dwa pa al travay men moun ki nome yo moun ki konsyan yo paske yo di èt medsen oubyen enfimyè son bèl bagay men l gon volè imanitè ladan yon volè imen depi w fè sa mwen m gade se krim wap fè atitid sa fòn chanje l nan peyi sa wap kouche 12 mwa kanmenm. Nou pa ka fè 2 semèn wap bloke lopital la poul fonksyone, kiyès kal nan lopital la? Se pa ou menm ki gen lajan. Li pa souvan se delege a, se mwen menm minis, se majistra a. Nou gen dwa ka peye yon tikè n kal nan nenpòt. Ou konn kiyès ou fè mal la? Moun ki pi mal yo, moun ki soti nan katye popilè yo, moun ki pi vilnerab yo se abi wap fè. Ebyen se yo kap anfas ou tou demen. moun pa gen dwa bloke lopital pou yo ka pa al travay paske leta ba w 12 mwa ou poko touche. M pwofite pou m bay nan menm ton sa a voye yon gwo remèsiman non sèlman a son ekselans Alexis Djephis Aimé men a notre petit frère m te konn rele l ti frè men kounye a e minis finansye gran frè m rele l paske se li k ap ban mwen Serge Paulin. Chèk yo kòmanse enprime men ret tann rezilta. Moun kap bloke lopital yo. Siyati pam pap siyen kontrò an septanm Pou jire Pou moun ou bloke lopital moun Doktè ogou ki se urològ ki deplase kite pòtoprens vin fè operasyon dan le dan la grandans pa lazè ki poko fèt nan peyi a se yo k felisite moun nan felisite l.

C'est un fiston. Tout moun konn non l, m pa bezwen site l. Madam la direktris depatimantal sanitè di Sid. Madam la direktris depatimantal sanitè dè Nip. Yo deplase yo vin jwenn nou la. Direktè tout HCR yo, Nyans dè Nou Nikoray, m kontan wè nou. Direktè sant sante yo. Sent Antwàn de Jeremi, Lopital la, epi sant kominotè de sante yo ki la. Kowòdonatris Duperthe nan depatman an nan fè yon bon travay, se pou sa se lakay ou m chwazi vin fè sa la a. N ap salye. ASCP yo, yo di m ki te pral fè mouvman men talè m pral fè l kalme nèt pase m ap travay pou nou. Nou pral sezi wè sa. Manm Kwa Wouj Ayisyèn ki la, kad ke n ap refòmate, nou gen yon nouvo direktè jeneral ki vle travay, n ap ankouraje l pou n avanse avèk Sant Anbilansye Nasyonal la. M wè skout yo. Ou salye nou fon bon travay depi maten pa konn si boutros pa manje humm mwen wè gen brigadye legliz metodis yo ki la mwen wè ti sinal ki la ki se reprezantan militan yo humm gwo fanatik mwen medam e mesye. Manb de la sosyete sivil ki la, lè m pale de sosyete sivil la se tout otorite, tout pèsonèl, tout moun k ap viv nan sosyete a. N ap salye, pa ekip ki chanpyon yo sèlman non mesye, ni sa k dezyèm yo tou, talè konsa n pral jwenn prim nan, antrenè, direktè lekòl, tout moun ki la, manb laprès.

2 pwofesyonèl de sante fè l etranje. Enfimyè nou yo, anpil ale Kanada, anpil pèsonèl ale nan pwogram Humanitarian Parole la, se nou menm nou rele l Biden nan. Ensi ke la bès konsiderab.

Ajans Sante Kominotè Polivalan. 1522 ASCP sa yo pa gen djòb jounen jodi a, ki prè pou yo manifeste, ki prè pou yo fè mouvman, m pa kwè mwen menm kòm minis sante, ni ekselans Aly Didier Fils-Aimé koz se konsa finansman etranje a ale, tout moun sa yo te konn peye pa yon pakèt finansman entènasyonal. Men sa k te moun otè la ki te reprezante 60 pousan de sipò entènasyonal la se usaid, sa n gade usaid. Li fèmen pou rekrite 1522 ajan de sante nan yon peyi fòk li te anndan bidjè a, fòk li te egziste. Men genyen ki kòmanse tonbe, genyen ladan yo ki gen kontra menm si yo poko touche. Entèvenan dan 206

Beni mwen se pou mwen. Moun sa yo deplase al lan fran wi m pa kwè se volontèman yo deplase men se pito bandi ame ki fè yo kite lakay yo ki fè yap viv yon sitiyasyon difisil anndan tout moun konn sa mèdam e mèsye fas a sèt defi majè le mspp

men okenn moun pa ka di nan anviwon 1 ane pou nome 3 mil moun anndan yon sistèm e genyen k ap dawonlòd ki nan OMRH k ap kontinye. Sa a montre se yon siy. Sa a montre ke yon siy de lespwa.

Kontenè vini Doktè Boutros te fè videyo etc. Vini. Se premye fwa gouvèneman ap voye kontenè materyèl, entran, medikaman atravè 10 depateman yo. Lè l rive lan depateman an, direktris yo, direktè yo, yo fè dispatching lan selon bezwen yo. Men se premye fwa tou yon gouvèneman monte Li di moun Jeremi pap peye moto, kamyonèt pou al opere Okay ankò. Sepandan, mwen wè dè videyo kap sikile. Malerezman se nan Grandans yo soti, Boutros, mwen wè dè enfimyè ap fè bòz, fè dè menas anndan lopital Sent Antwàn jodi a kap byen fonksyone. Ou ka gon kontra. Ou poko touche men ou pa ka kanpe lopital la ou ka kanpe pèsonèl ou pa al travay sa m dakò l se yon plen dwa w genyen pou kanpe pou pa al travay men komisè gouvèneman an la delege a la mè la la lapolis la ou pa ka bloke lopital si w bloke l Nan fè w konnen ke peyi sa yo dirije Lè w bloke l, yon sèl blòk operatò a genyen k ap fonksyone nan Grandans. Lè w bloke l, ou di fanm ansent lan l pral mouri ak lòt timoun nan, li bezwen fè sezaryèn. Wi ou vin la ba al travay, men moun ki nome yo, moun ki konsyan yo, paske yo di èt medsen oubyen enfimyè s on bèl bagay, men l gen yon volè imanitè ladan, yon volè imen. Depiw fè sa mwen m gade se krim wap fè. Atitid sa fòn chanjel nan peyi sa. Wap kouche 12 mwa kanmenm men w paka fè 2 semèn wap bloke lopital la poul fonksyone kiyès kal nan lopital la se pa ou menm ki gen lajan. Li pa souvan se delege a, se mwen menm minis se majistra a. Nou rele akape yon ti kè n ka lann li bwè. Ou konn kiyès ou fè mal la? Moun ki pi mal yo. Moun ki soti nan katye popilè yo. Moun ki pi vilnerab yo se abi w ap fè. Enben se yo k ap anfas ou tou demen! Moun pa gen dwa bloke lopital pou w ka pa al travay paske leta ba w 12 mwa ou poko touche. M pwofite pou m bay nan menm ton sa voye yon gwo remèsiman non sèlman a Son Ekselans Alexis J. Fils-Aimé men a notre petit frère, m te konn rele l ti frè men kounye a e minis finansye, gran frè m rele l paske se li k ap ban mwen, Serge Paulin. Chèk yo kòmanse enprime men ret tann rezilta. moun k ap bloke lopital yo. Si Antipam p ap siyen kontrò an septanm, m jire pou moun ou bloke lopital nou an. Doktè Ogou, ki se iwològ, ki deplase kite Pòtoprens vin fè operasyon dan le dan la grandans pa lazè ki poko fèt nan peyi a, se yo k felisite moun nan felisite l.